M paka pa kontrol do baby. M ta gen bon ti flè sa nan men se pa nenpòt flore non e pa bazilik non sa e choublak baby map vini tande Ale non. M pral kote ajans lan pou m al dil pou l m pèdi vòl la vire tikè a pou mwen. Kite m repoze m.
Humm cheri sa genyen dòmi tande dòmi fatige.

Oh nan ki tayt fanmi m tonbe la menm gadon kaka.
Kyawou ala bèl pit mwen bèl mesye sa regle. Epa m la papa. Monchè pit mwen m pap baw manti ou konnen m ta pral sendomeng m rate vòl la wi. Wi esa m pral diw la wi poukisa w rate vòl sa la papa. Aah pit mwen an fon kanpe la poum baw poum baw listwa sa. Wi pè a, e sa m ta pral di w wi, sa k pase ki fè w rate vòl sa la menm? Oh pit mwen son dòmi m genyen, dòmi yon vòlè wi lè m pantan m leve m te gen vòl a setè men m leve nan nevè m panse yo t ap resevwa wi lè m ale.

Map vini mwen kanpe la mwen tap swiv bon mwen kanpe pou mwen di bon pou. Tèt la tèlman bon kòm si te konnen li tèlman santi m gen pwoblèm m vin santi fon ti chita deyò a map gade la nati Sak pase la kapab edem jere pwoblèm yo bon m tèlman gen pwoblèm m vin santi m pa wè kiyès ki m kapab eksplike pwoblèm mwen.
Pou janti kè chè oh. Pou achte yon biyè pou pèdi l pa vre. Se nan se nan lajans lan m sot la wi. Hein sa yo di w. Yo di m konsa pou m pou m sa lè w pèdi yon bagay Moulta m pa konnen kouman y rele yo di m konsa m pèdi vòl la m ap peye Mòlta sa m kouman e Mòlta kòman y rele. W ap bay yon ti kòb anplis pè a. Ah wi se sa se sa mesye a di wi. Kounya w al bat pou pèdi l ankò. Non m pap pa dil plis mwen lè sa map leve bonè menm dous sa Kiara manje tout bagay tande kounya ou prè pou al lakay mwen kounya. Mwen menm pa gen anyen kap fèm met pye lakay ou a non mwen menm toutan demwazèl sa poko soti nan kay la m pap met pyem nan kay la ou konn sa deja. Ah Kiara m pale avèw plis mwen m dous sa.

Epitou limenna pa ka fè bon manje pou. Limenna sa m pa bon manti l gon dal zong nan men l wa di yo lougawou. Enben, jan mo a ap di m la, s on bagay ki grav. Bon, pa grav ke sa non, men ou konnen pafwa lè ou gon pwoblèm, ou konn bezwen kèlke moun pou pataje ide, pou ki ba w kèk ti konsèy, jis yon fason pou kapab remoute moral lan. Men nan moman la m santi m poko. Bon, m konnen.
Ou pa vle esplike m? Pandan se tan m di w s on pwoblèm nan, se yon sekre an menm tan tou. Ah, bon. Kom se m pa ka klike ak kibot moun li. Ebyen janw tande pawol sa la bagay yo trè konplike wi la. Anpil. Komsi ou ka esplike m wi li pa gon pwoblem m pa pral esplike moun a fo sa ka rete sekrè li pa gon pwoblem si gon bagay ou esplike m. Ou kwè ou kwè w ka kenbe sekrè? Wi m kapab m kapab ou ka di m. Antouka
yon lot lè map di w tande yon lot lè map esplike w. Ou kwè sa? An pasan, m pa al ansanm avèk demwazèl la wi. Demwazèl ki di k ap ba w pwoblèm nan, avèk Fabiola, ti tèt cho a. Non, m panse ke tout bagay ap fèt frèt. Ou wè, si tout fwa ke li ta rive sou w ankò, pa pran tan pou di m sa. Ok? Dènye fwa sa a, m ap mete l deyò kay mwen.
Pa fatige w, m ap pran ti tan la toujou, n ap pale. Dakò. Si w wè madanm mwen, di l ou pa wè m tande? Dakò.
Mesye MBS genlè pa yon move moun non. M wè l sanble yon bon moun wi depi sou jan l pale a. Men m santi l gen yon pwoblèm ki genlè grav k ap domine l anpil. Bon Dye k konnen.

Oh, gen bèl machin men. Yeah men, bab kare. Son men. Sak pase baz? Bezon men. Sak pase? Ban m di w yon bagay. Yo, e ou menm k ap mache kraze relasyon moun, antre nan sa k pa regade w epi moun fè w konfyans. Ou konprann? Sa w ap di m la baz? Pou ki sa? Lonje kle machin nan mwen frè. Pou ki? Lonje kle machin nan mwen bro.
Ebyen w pa bwè sista? Mwen bwè yon ti sou. Ou bwè li sou tansyon?